Pa gen manje au jour le jour kòman ou wè yo? E answit e kon pa egzanp e kòman te kapab mezire nivo e politik politisyen nou yo pa egzanp wap pran senatè yo pa egzanp kòman kòman moun sa kòman ou wè yo? Ok sou premye aspè a tankou m te di l talè a nou nan yon su adaptas adaptasyon paradoksal kote W ap wè Boris sa apenn al rele moun yo rezilyan, e fò moun yo rive adapte yo menm yon sitiyasyon ki yon sitiyasyon revolisyonè kote tout kondisyon ta reyini, si gen yon vrè travay de konsyans revolisyonè pou ta gen yon eksplozyon sosyal, pou ta menm gen yon vrè moun chabadman radikal. Men an menm tan, fòk nou prudan, a di li ka rive yon sitiyasyon peyi a eksploze, ka menm rive yon sitiyasyon kote si sou pretèks bon pèp la adapte l kanmenm, eksetera, epi nou. Nou kite l nan mank lan. Li pa gen aksè a edikasyon, aksè a sante. Moun yo ap mal dòmi, y ap dòmi anba, nan nenpòt move kondisyon, eksetera. L ap vin rive yon lè, li rive do a kòmsi sa ka, sa ka menm eksploze si yo te a nan men yo. Epi sou kesyon bagay depite, senatè, menm kesyon moun k ap dije ou di a, youn nan. konsta kòm si mwen menm fè pa egzanp w ap wè aktyèlman nou nan yon sitya se vre sitiyasyon an konplike paske kon fristrasyon gen mizè a vre ki agrave ou wè l ki evidan men menm tan ou wè tou popilasyon an ka pèdan nan bagay la paske ou wè en gon gwoup ki vle kenbe pouvwa a tou pri sa di ki plèv ki l tòn san ke l di w bon fò l fè senkan san ke l pa di w gwo manda tou tout sa tou nan kesyon psikolojik politik nan kesyon de twoup ki ka genyen. Lè w vle kenbe pouvwa tou. Epi w ap wè gen yon lòt gwoup, li menm menm ki tou vle pran pouvwa a tou pri tou. Men li pa fòseman pran l o sèvis di byen komen non. Li pran l tou pou li k la fè pa l e a tou pri. Kit gen gè sivil, kit moun mouri, eksetera. Sa vle di, pafwa ou konn di, e pèp la nan tout sa. Sa vle di. Se de bagay ki vreman konplike e ka sa fè kòm si ke pafwa kesyon politik la li konon sous de maladi mantal Pierre Renel. Kòm si to kou lò sou pouvwa ou ap joun de moun ka flat ou ou vin devlope de toub nasisik kote ou vin renmen tèt ou plis ke tout moun. Gen moun k ap di tout sa w di yo, tout sa w fè y ap di w li bon. Gen moun k ap menm ba w manti, k ap di w popilè a 95 pou san yo se moun ki pi popilè. E sa yon medsen ki rele David Owen, pètèt se sou sa m ap kanpe, ki yon òm politik tou, li pale de yon sendwom, sendwom ibris. Sendwom ibris la se kòm si, ibris la se yon tèm grèk ki vle di yon ògèy demezire. A di, se lè siksè a monte nan tèt ou. Sa vle di lwa, lwa siksè a pou ou. Epi ou wè l nan, nan, ou gen tout mepri pou tout kritik. Sa vle di ou, tout sa moun di pa enpòtan. Ou pèdi kontak avèk reyalite a, di ou pa gen pyèj sou tè. E an menm tan ou gen yon santiman sou baz ou entouchab. E, e, e misye montre ou, misye analize Owen de prezidan ameriken, de prez, de premye minis anglè. pou l eseye konprann sendwòm sa a lakay yo. E li te montre w bagay lakay moun tankou Bush avèk Tony Blair lè yo te ankete sou kesyon gè ann Irak la. Se montre w yo prezante de sentòm sou kesyon sa a. Men sa ki entèresan nan rechèch misye a, li montre pa sèlman òm politik yo ki ka fè fas a fenomèn sa a, men menm yon jounalis ki se yon sipèsta tou. Prezantatè yo. Prezantatè yo, ou konprann? Animatè yo. Animatè yo, de òm dafè tou, de atis tou, ou konprann? Yo ka devlope jan de toub sèvo de desifonksyon a. Patwon antrepriz yo. A wi, men wi. Ou an li di se sa. Bon, sa ki an rezime, lò fè politik, gen plis chans pou devlope de depresyon, de ansyete, ou ka menm toube nan depandans avèk de sibstans kap stimile ou, kesyon alkòl, menm fimen, lè bouke gen nou te gen prezidan ki konn fimen anpil. A di tout sa ou se. Ki konn bwè tou. Ki bwè tou, gen de tout panoyak. E pi. Men, gen kesyon, poukisa malgre aspè sa yo, popilasyon renmen vote moun sa yo, oubyen renmen jan de star ki konsa? Anben, repons la se paske lakay popilasyon an, anpil fwa, gen de defo nou genyen, nou jwenn yo kay moun sa yo, e sa fè twòp anpil fwa li debouche sou popilis, paske moun yo konnen yo konn bay manti. An menm tan ou nan doute prezidan bay manti men yap votel paske moun yo lè wap fè kanpay moun yo vle fòk ou sedwi yo fòk ou manipile fòk ou bay manti ase si ou vin ou bay moun yo verite ou di a m pap ka fè tèl wout epi lòt ki di l ka menm fè wout anlè a wout anlè ki kap lòt kap di w pa egzanp nan nan dezan wap peye mèje lap ba w kouran 24 sou 24 la li ap vote a di se se sa misye ou ann montre w nan tèks e e sou de sou tè montre nan tèks ya a di pafwa moun yo yo yo atire pa de bagay ke yo gen nan yo m konn bay manti. Donk map vote moun ki bay manti. Sociologie electorale moun yo sanble moun yo vote moun ki sanble yo merci beaucoup wi Carson Dorcé e se yon sijè fò n ta pran plis tan pou nou devlope l men mwen panse ke se yon deba ki tou louvri e nou te pale avèk ou nan okazyon jounen mondyal sante mantal mèsi yon fwa ankò ou te rann ou disponib pou n te fè ti echanj sa a maten an mèsi bokou Guerrier.
Wi nap fini toutalè nap pral pale ak minis finans. Minis ekonomi ak finans a Iyan sou kestyon salè polisye yo. Nan pral fè sa nan 2 minit. Wi nou nan galvès nan fon ti tan galvès epi men men avan sa pou nou konkli pati sa kesyon sante mantal la avèk psikològ Wilcox yo ki te vle plas son mo rapidman Wilcox bonjou. Bonjour Xavier, bonjour Pierre Renel, Galvez ki la, Fat et tout oditè, oditrice radyo a. Wi wi, tout alè a m te nan vi mande w eske gon kantite, eske n gen de chif ki disponib sou kantite ka swisid ki anrejistre nan peyi Dayiti, ou di m pa gen sa?
Dizon ke janm tap di sa pa gen chif an reyalite pou Ayiti paske nou pa genyen de chif ki montre konsènan de ka de suicide men pandan tout dènyè ane yo nou te wè genyen te gen yon monte de ka de suicide sitou che de polisye, de polisye ayisyen e de pèsòn egalman ki te genyen de ka de suicide nou te arive preske sitou ane dènyè. a de suicide an di ke ki te pale sa ke nou te tande yo prèske yon dizèn de ka men pa gen de koleksyon de chifre e se sa nou vle kòmanse gade sitou lè tantativ ki frekon ke nou jèn isit e ke nou vle rive nan faz sa pou nou nan vreman faz de prevansyon de suicide ke OMS ap pale la e nan kad de jounen mondyal sante mantal la.

Yonn nan bagay ke nou vle atire, m vle vrèman atire atansyon sou li, se jounen jounen mondyal sante mantal la ap fèt sou prevansyon di swisid. Nou tout konn sa swisid la ye, se 2 moun ki mete fen a lavi yo. E gen yon pakèt koz e genyen tou. ki jan pou n gen de siy ki pral montre ki sa lè yon moun vle touye tèt yo. Gen de fwa moun nan se pa tèt li l vle touye lè l fè yon tantativ de swisid. Se atansyon l vle atire sou li pou l montre ke li an detrès, li an danje, li pa vle rive tèl kote e vwala li vle atire atansyon e nou menm nou konn pa prete atansyon ak sa. Sosyete Ayisyèn de Sante Mantal te kreye sa n rele yon fich d'alerte au suicide, kote ke l te mande des centres hospitaliers, des institutions kap resevwa de malades ke nou ta kapab kolabore an se sans lòske gen yon moun ki ta fè swa yon tentative oubyen yo ta konstate ki aux abords du suicide, yo ta kapab fè apèl avèk la Société Haïtienne de Santé Mentale, li menm ki vrèman rantre nan kad de prevansyon sa ke yap pale a, e m sonje depi ane dènyè nou te fè. prezantasyon pale de fista nan Radyo Karayib. Tout moun, enstitisyon yo ki pre pou kolabore avèk nou nan sans sa, sosyete a dispoze, disponib pou bay kolaborasyon yo ke se swa nan kad patenarya pou pèmèt ke yo kapab gen de pwofesyonèl de lasante mantal ki kapab bay sipò. Paske nou remake sitou yonn nan bagay lopital yo resevwa yon pakèt moun ki fè tantativ swisid, sa vle di sitou lè jèn e adolesan, adolesant yo, ke se swa pa rapò a yo te gen ti pwoblèm mennaj, pwoblèm lakay, pwoblèm maltretans etsetera. Ebyen lè timoun yo vini e yo mennen yo lopital, apresa l retounen lakay li. sou menm nan menm presyon yo menm pwoblèm yo e ou gon timoun kounye a ki pap ki gen dwa pa fon tantativ e li se pa fon tantativ non reyisi men kounye a l pral asire l ke l fon tantativ ki reyisi e l pou l reyisi mete fen a lavi l dou e se vreman enpòtan lòske yon sant de san, yon sant de sante, yon lopital, yon sant ospitalye kèlkeswa resevwa yon moun ki te fon tantativ pou gen de swivi e avèk yon psikològ, yon travayè sosyal, yon psikyatri eksetera pou pèmèt ke non sèlman yo fin stabilize moun nan fizikman men fò yo stabilize l mantalman aske pwoblèm nan rezoud sinon ou pral gon moun ki pral fè. yon tantativ mentnan ki reyisi. Paske chif yo yo wo. Lòske gen asosyasyon entènasyonal e de la prevansyon di swisid ki di disi 2020 n ap soti de yon milyon moun pa ane k ap rive nan 1,5 milyon moun pa ane k ap pral touye tèt yo disi 2020. E yo di w antre katastwòf e gè gen plis moun ki swiside tèt yo pa rapò a katastwòf ak gè k ap fèt sou latè. Sa vle di, ou gen de moun ki deside pou yon rezon pou yon lòt mete fen a lavi yo, sa di plis pou gè ak katastwòf natirèl ki genyen yo. E se vrèman, vrèman enpòtan aske isit an Ayiti, nou rantre nan kad prevansyon swisid la e non sèlman prevansyon men trete ka yo lòske genyen de tantativ de swisid ki fèt. Dakò.
Mèsi anpil. Sa grav, sa grav. lakay nou. Dakò, mèsi anpil Wilcox Toyo, psikològ ki te ap pale ak nou maten an nan okazyon jounen mondyal sante mantal. Mèsi anpil.
Nou pap gen tan pou n apwofondi sijè a, dayè nou sot fon ti pale sou yon lòt ang avèk Eric Carson Dorcé toutalè. Ban nou al pale rapidman ak minis ekonomi ak finans ayian, Mesye Jouthe ki se an menm tan minis anviwònman. Li an dirèk ak nou. Wi, bonjou Monsye le Ministre.
Bonjou Guerrier, bonjou Pierre Renel René, bonjou tout oditris e tout oditè Radio Caraïbe. Wi, nou te vle santre ti pale nou maten an sou sitiyasyon polisye yo men poukwa pa anplwaye yo nan fonksyon publik lan paske nou konnen peyi an pase plizyè jou lòk, donk genyen de konsekans sou. ekonomi an ki te deja pap mache. Donk, di nou non, ki sa ki fèt, eske polisye yo touche ou byen eske anplwaye nan fonksyon publik lan yo koumanse jwenn salè yo?
Mwen se anpil, n ap koumanse pa pati a tout moun ki viktim, ke se swa zanmi nou yo, frè nou yo k ap manifeste pou. Anpil rezon ki juste nan revandikasyon yo. Ke se swa staf sa k pa t ap manifeste men ki viktim kanmenm, swa veyikil yo kraze oubyen biznis yo brile oubyen endistri pa mache e nan yon sektè enfòmèl la ki grandman viktim de sa paske klas k ap viv nan sektè enfòmèl la se ojou lejou li viv e se chak jou l sòti. Pou l jwenn manje pou bay lakay li, pou pitit li, pou peye lekòl. Bon, ou ka konprann ke n ap pale de finans, n ap pale de ekonomi. Se yon sitiyasyon ki ekstrèmman konplike. Nou mande yo padon, tout gouvènman an mande yo padon. Nou konpati a sa k pase a e n ap travay darachpye pou n kalme sitiyasyon an. Byenke nou konnen sitiyasyon k nan lari a li. Pa lòt bagay ke prekarite, son popilasyon k pa gen anyen nan men ni, l pa gen manje, l pa gen dlo, pa gen lopital, pa gen doktè. Nou konprann sa e n ap debwouye n kon mèt janjak pou nou pote solisyon malgre lè fèble mwayen ke dispoz se gouvèneman. Alò, m pa vle pale pou gwoup ki. Se gwoup sib nou, se gwoup ki priyoritè pou nou anndan ministè finans, se pou polisye yo. Nou sanse fè salè yo sòti depi lendi, paske jan w konnen an se o jou le jou n ap viv tou, DGI avèk ladwàn ki se 2 ògàn, 2 pi gwo ògàn de pèsepsyon ke leta genyen, bon y ap fonksyone. nan fèb kapasite, sou fèb rejim akoz de manifestasyon yo. E se pa prèske manifestasyon yo ki deranje non, pase ke mwen te Ajantin yon lè, mwen fè 8 jou, gen manifestasyon chak jou, men ekonomi peyi a, la vi kontinye nan peyi a. Men se plis vyolans yo, e nan pa tire atansyon frè nou yo kap manifeste pou de rezon, janm sot di talè a, ki a 90, 95 pousan jis, men pou yo pa fè vyolans, se paske ke menm yo menm lè yo blese, nou preske pa ka resevwa yo lopital. Gen moun tou k ap pran anpil presyon nan lari a, ki fon strok, li pa ka al lopital. Nou gen plizyè ka la a deja, san m pa vle site non, gen de otorite, presyon lari a ki fè yo fè strok, e nou pa menm kapab jwenn yon avyon anbilans ki pou pote yo. ale nan lopital laba paske nou pa genyen lopital sa yo isi. Pou polisye yo jan m sot di a nou peye salè yo deja. Yè mwen mande enfòmasyon sou kat debi yo pou nou depoze sou kont yo tou. Answit lè vèv de polisye viktim Sa se yon pwoblèm mwen adrese deja e m ap debwouye m pou wè si disi mi de la semèn pwochèn pou nou libere sa yo tou. E answit tout lòt salè yo paske pi gwo richès yon enstitisyon.